Wap koute An nou grandi ansanm avèk Garry Moïse, yon nouvo epizòd rantre lakay ou pou jodi a. Zanmi se yon plezi pou m salye w ankò yon fwa. Nou espere ou anfòm. Jodi a nou pote yon epizòd kote nou pral pale de yon konsèp ki jan pou mennen tèt ou, ki jan pou mennen lavi ou nan de kontèks patikilye. Nan yon kontèks kolektif e nan yon kontèks endividyèl. Alò yon nan bagay ki enpòtan nan lavi a se ke Fòk ou nou tout nou asire nou ke moun fè nou konfyans. Konfyans se youn nan bagay, lòske ou genyen li, anpil moun konte sou ou, yo atann anpil de ou. Nan menm sans lan tou, lòske ou pèdi konfyans, yo pèdi konfyans nan ou, ebyen li difisil pou rejwenn konfyans sa a nan moun ki pèdi konfyans nan ou. Sonje m ap pale avèk yon moun, Epi li di m ke jan ke l ap travay avèk yon pitit fi li e ki ba l manti ou ankò ki pa kenbe mo l. Ebyen, ou menm k ap koute An Nou Grandi Ansanm jodi a, mwen vle fè w rapèl sa a, menm jan ke mwen menm mwen fè tèt mwen rapèl sa a, pou nou fè tout sa ki posib de nou menm pou nou kenbe mo nou. Lòske nou di yon bagay, lòske nou fè yon pwomès pou nou kenbe l, si sa ta rive gen de done ki chanje, gen de sikonstans ki chanje ki vin pèmèt ke w pap kapab kenbe pwomès sa a ankò, ebyen sa ki enpòtan an se kominike. Se kominike. Alò, genyen kèlke egzanp m ta kapab pran nan istwa Labib. Si pou zanmi ki konnen istwa Esdras byen. E m vle ilistre kelke bagay nan konsep de fè sa ki byen. Faire le bien. Paske, jan yo di lan angle a, earn trust, you only earn trust by doing what is right. Donk zanmi pou nou menm kap koute ki vle asire nou ke moun ki fè w konfyans toujou fè w konfyans, toujou kenbe nivo konfyans yo fè w la, ebyen sèl fason pou yo kapab kenbe konfyans sa se ou menm ki fè sa ki byen. Yo rakonte nou istwa Esdras depi nan jèn aj li, li te asire li ke de manyè dilijant, de manyè dilijant ke li toujou etidye, ke li toujou ap aprann de moun ki devanse l yo. Se konsa li ganye respè anpil moun. E menm moun ki pat kanpe nan menm kote ansanm avèk li. Donk, yo ganye, li sanse ganye, li sanse vin, moun sa yo gen respè pou li, yon respè ki vreman, eee, ekstraòdinè, yon nivo respè ki ekstraòdinè. Paske li mennen la vil byen, sa vin kòz ke anpil moun fèl konfyans. Men konsa tou, o kou de vi li, li etabli de koneksyon. Li vin etabli de koneksyon ki vin tounen yo menm de moman de fluyans o kou de la vil. Ebyen, Ou wè gen anpil moun ki nan pozisyon de dirijan, yo sanse pèdi konfyans paske gen anpil moun ki pa konprann pou kisa yo la. Gen anpil moun ki wè gen moun ki yon seri de moun ki plase a la tèt eh, yon seri de inisyativ, ebyen eh yo pa fè yo konfyans ke gen rezilta posib, yon rezilta eh, pozitif. posib ke yo menm yo kapab bay. Sa rive. Ebyen, eh mwen vle euh, pataje ansanm avèk ou zanmi, raple ou, ankò, paske mwen kwè sa son se de nosyon kou kontan de deja, karaktè ou, karaktè ou, li san se fè pati de, eh, de mark ou, de brand ou, an anglè. Karaktè ou, karaktè ou devlope pèsonalite ou. Ebyen se depi pli jèn aj ou, bonè bonè nan lavi ou zanmi, e li pa twò ta non, men pi bonè ou kapab kòmanse prepare tèt ou. Kòmanse etidye, kòmanse konekte ou avèk moun ki yo menm li jwi de konfyans moun, ebyen sa sanse prepare ou pou demen pou lòske ou menm ou rive nan pozisyon de lidè. Ebyen, gade, se pa inikman e sa vle di si nan jènaj ou, ou pa t valorize konfyans moun fè ou. Epi jodi a ou rive yon sèten aj sa pa p chanje non, sa ka chanje a nenpòt ki moman. Emisyon sa a, nou pote l ba ou nan kontèks tou pou nou raple ou, ou kapab toujou. Pratike le byen. Paske lè w pratike sa k byen, ebyen gen bon rezilta kapab tonbe. Efikasite. Nan tout sa ke w ap fè, nan tout inisyativ ke w pran. Ou san se yon moun ki gen enfliyans patikilyè sou lòt moun antanke dirijan. Pou jèn. Kap koute ki genyen yon seri de laj, pa egzanp mwen de 30 an, mwen de 25 an, eksetera. Mwen mande w pou chèche prepare tèt ou depi jodi a la, paske demen se ou menm ki pral okipe yon seri de fonksyon nan sosyete a, kote ou pral pran de desizyon, e desizyon ke w pral pran yo, yo pral gen pou wè avèk lavi moun. Si gen yon mank defikasite nan sa wap fè, lavi moun ka pèdi. Donk panse a sa antanke dirijan. E lòske nap pale de dirijan nou pale de li nan sans laj ke se swa nan nenpòt sektè a. Men konsa tou ou menm fason dirije lavi pèsonèl ou, fason ke w dirije fanmi w, tout sa rantre nan liy de kont. Dezyèm aspè nou vle sinyale jodi a la, se kijan w fonksyone nan yon ekip. Ou menm kap dirije. Kijan w fòme ekip ou? Èske w fòme ekip la jis pou satisfè bezwen pèsonèl ou? Èske ou fòme yon ekip pou patisipe avè w nan yon inisyativ jis paske ou menm ou bezwen parèt byen, ou bezwen sòti byen? Ou ankò, èske ou fòme yon ekip jis paske ou konnen Ke jan pwovèb ayisyen an di a, men anpil chay pa lou, men nou vle mete l nan sans, si gen plis moun ki la k ap kontribye, ebyen gen yon sòt de efikasite, yon nivo efikasite ke w kapab atenn ki li menm, nivo sa a, l ap pi wo lontan ke si se te yon sèl moun ki t ap fè l.

17 règleman endisputab de travay an ekip, ebyen, li pale, li di, m ap di l an anglè pou ou, If you want to achieve your dream, I mean really do it, not just imagine what it would be like, then grow your team. Sa vle di, si ou vle atenn yon seri de rèv, si ou vle akonpli yon seri de rèv ke w genyen, ebyen, Li pa sifi pou annik ap imajine. Li enpòtan pou ke ou menm ou grandi ekip ou a. Anpil nan travay ke ou vle fè yo zanmim, li trè souvan ou kapab tante pou panse ke ou kapab akonpli yo pou kont ou. Se vre, men ou konn wè defwa o nivo pèsonèl ou konn soufri anpil paske li pran plis tan, li koz ou plis strès. Donk li enpòtan pou fòme yon ekip lòske gen de inisyativ pou ou vle pran e sitou lò ou pase nan faz ide a paske ou pa ka pase an ide ide ide san ou pa janm rive nan faz aksyon ebyen mete moun ansanm avèk ou ki gen lè konpetans rekiz pou ke ou menm ou kapab atenn nivo rèv sa a, rèv sa a kapab rive konkretize. Alò lè n pale de rèv la, n ap pale de rèv an nivo ide. Donk zanmi, mwen te vle pataje sa avè w paske m panse ke li enpòtan pou ke nou raple tèt nou ke nou pa pou kont nou e nou ka pa pou kont nou lòske yon seri de bagay nou vle reyalize. Si nou vle yon seri de inisyativ ke nou genyen vin plis efikas pou moun ki pral benefisye de yo. Ebyen, fòme w ekip, jan ke John Maxwell di a. Gen anpil moun ki fòme ekip, se paske yo reyalize ke li pral pèmèt yo kreye yon pi bon sans de kominote, yon pi bon aspè kominotè. Gen anpil moun, gen anpil inisyativ nou kapab konnen l deja ki fèt se paske moun yo gen yon sans yo te vle akonpli yon bagay pou kominote yo. Ebyen sa konn rive pi lwen ke l rive menm fòme yon òganizasyon, dè zòganizasyon ki solid. Si w gade anpil gwo òganizasyon o nivo entènasyonal ki siksè, ki konnen anpil siksè, ki konnen anpil reyisit nan nivo de sèvis ke yo bay lasosyete, Ebyen se de twa grenn moun ki met ansanm pou yo te fèl. Donk zanmi si ou menm ou gon inisyativ e ou vle ke li reyisi panse avèk pwovèb afriken sa. Si ou vle rive lwen, si ou vle rive vit, ale pou kont ou. Men si w vle rive lwen, ale avèk yon lòt moun. M ap reprann pwovèb afriken sa pou ou, Si ou vle rive vit, ale pou kont ou. Men si ou vle rive lwen, ale avèk yon lòt moun. Donk, zanmi, lè w fòme yon ekip, lè nou rejwenn fòs nou avèk yon lòt, sa konn pèmèt. nou plis efikas. Sa konn pèmèt nou bay plis randman. Sa konn pèmèt moun ki destine pou benefisye de sèvis ke w vle yo, ebyen, yo menm sèvis la atenn yo yon manyè ki plis agreyab, yon manyè ki plis pwodiktif, yon manyè ki plis efikas. Manyè ki fè plis sans. Ebyen, zanmi, mwen kite w la avèk nosyon sa yo. Toujou fè lebyen, ou menm ki aple pou dirije, ou menm k ap dirije, ou menm ki fè plan, ou menm ki vle dirije, ou menm ki vle gon sans de responsabilite lakay ou. Toujou asire w ke w prepare w, ou konnen sa k byen. pou w fè. Alò lè n ap pale de byen se pa pou di w menm jan e pa osi senp ke ou konnen ou kontre yon granmoun nan lari ou kontre yon granmoun fò w salye l fò w di l bonjou fò w respekte l non non fè sa ki dwat kèlkeswa sa l ye a fè sa ki dwat menm lè pa gen moun k ap gade w menm lè pa gen moun k ap gade w toujou fè sa ki dwat e pou ke inisyativ ou yo rive lwen yo menm pou yo kapab reyisi. Asire w ke ou akonpanye w avèk yon ekip moun ki solid, ki kapab pote kontribisyon yo ki pèmèt ou rive pi lwen, ki kapab rive odela de esperans, odela de ide orijinal ke w te genyen nan tèt ou a. Zanmi se te sa m te gen avè w jodi a, men avan nou ale, Mwen vle raple w emisyon An nou grandi ansanm podcast sa w ap koute la a, w ap jwenn ni sou plizyè platfòm, nan Spotify, nan Google Cast, nan Stitcher, nan Pocket Cast, w ap jwenn ni tou disponib sou YouTube. Pataje l, pataje l avèk yon lòt moun ki ka byen bezwen tande yon nosyon konsa e nou menm an atandan. Jan m renmen di l deja, m ap grandi. Wap grandi, nou tout nap grandi ansanm. M ta renmen ke ou envite plis lòt moun rejwenn nou pou nou tout nou grandi ansanm. Pou nou kapab toujou gen mwayen pou nou pote emisyon sa a pou ou de tanzantan e pou pèmèt ou panse avèk de konsèp kap pèmèt ou plis itil nan sosyete a, kap pèmèt ou plis itil nan sa ke ou ta renmen reyalize. Podcast sa a li fokis sou devlopman Pèsonèl li fokis sou devlopman de lidèchip paske nou chak ki la nou aple pou n gen de pozisyon de dirijan nan plizyè domèn donk se sa m te vle pote pou w jodi a ankò yon fwa pataje l kote w jwenn ni pataje l avèk yon lòt moun ankouraje plis moun tande ou kapab abòne tou si w vle nou anrejistre li sou Spreaker. Men li pataje sou tout platfòm ke nou mansyone yo deja. E mwen menm, si w vle konekte avè m de manyè dirèk, si w ta renmen entèveni tou, mwen envite w pou kontakte m dirèkteman sitou atravè rezo sosyal yo nan Facebook, nan LinkedIn, kèlkeswa kote w tande l, oubyen nan Instagram. Epi, an nou tout, nou grandi ansanm. Mwen kanpe la.